Ti ayopò a pa gen kote pou mete pasaje ki kontinye ap kite peyi an pou Chili, Chili nou ka di ki se prensipal destinasyon ayisyen yo jodi a. Maten an jisteman nou rale yon moun ki sot viv Chili e ki te viv li menm reyalite an pi prè pa rapò a atant moun k ap pati yo, se byen Doktè Rodney Dupuy. Wi li sot pase 2 zan lòtbò nan kad yon metriz an administrasyon jesyon de la sante. Li se tou medsen ijantis, li se spesyalis an medsin familyal, doktè. Bonjou, ou menm ou fè envès la, donk ou retounen nan peyi w, kontrèman a moun yo menm k ap kite Ayiti. Donk nou kontan gen w avèk nou maten an. Mèsi, bonjou Pierre Renel, bonjou Guerrier. Nou salye tout oditè ki branche nan moman sa a, ke l te an Ayiti oubyen aletranje. Nou salye tou Metè Arnold lan ki la avèk nou. Nou salye tout kòlèg nou yo ki soti nan Elam. Se yon plezi pou n la maten an. Efektivman, jan w di l lan, Pierre Enel, men m se Rodney Dupuy, je suis médecin de formation e nòmalman m fè medsin Kiba. Aprè, m te vin al Japon pou yon fòmasyon sou le renfòseman di sistèm sanitè e kontwòl dè maladi enfektyez. Epi m retounen an Ayiti, m t ap travay pou kote m travay nan ministè sante piblik. Epi m vin repati ankò pou m al Chili, m fè yon metriz an administrasyon e jesyon de la sante. Donk kontrèman a moun ki panse moun ki pral Chili yo se peyizan, se moun ki pa gen travay, se moun k ap abandone latè pou al travay Chili, donk gon kategori de pwofesyonèl, de kad ayisyen, etidyan ayisyen ki Chili. Wi, natirèlman, natirèlman. Genyen. E jan m di w lan, efektivman nou n ap eseye etabli yon sòt de rezo avèk plizyè etidyan, non sèlman èks etidyan ki anfa moun ki te pase Chili deja yo avèk moun ki Chili aktyèlman la, nou fòme yon rezo. Pa bliye ke pa sèlman sou le nan kad lamedsin, nou genyen de moun de plizyè fonksyonè de leta ayisyen ki sòti nan plizyè ministè. Chak ane, m kwè Ministè Planifikasyon gen yon konkou ke l lanse avèk ajans chilyèn de koperasyon chilyèn kote ke yo bay de bous detid a de jèn ki soti anndan ministè sa yo. E pa sèlman sa nan ministè yo nou gen de polisye tou ki aktyèlman la Chili k ap pran fòmasyon kèlkeswa nan polis administrativ epi tou genyen nan polis denvestigasyon. Donk gen yon fòt. Ke pa pa anpil, yo pa anpil vrèman, men yo prè de yon ventèn, ann di pa ane, ki petèt Chili, k ap pran fòmasyon e ki retounen nan peyi yo pou vin sèvi. Donk nou menm ki ann Ayiti, k ap obsève fenomèn nan, nou konprann pou ki sa moun yo ap pati, yo di gen mizè, yo pa gen travay, yo pa genyen, avni yo pa asire. Men ou menm ki sot lòt bò a, ki sot viv Chili e fenomèn sa li devlope nan dimansyon li a pandan kote lòt bò a, kisa w wè? Eske sa w sot viv Chili an, ou panse se li k nan tèt moun? Sa w wè lòt bò a, eske li koresponn a sa moun yo di y al chèche a? Yo di m Chili gen anpil. Anpil anpil anpil lèt hein si li gen gen lwil pap koule non. Nòmalman
pou sa moun yo di de Chili pa egzanp ann di ke Chili se yonn nan peyi nan Amerik Latin nan ki gen yon ekonomi ki pli stab aktyèlman la nan peyi Amerik Latin yo. Chili se kote ke ki gen yon sistèm de sante ki pou popilasyon an vrèman asire. Li gon kouvèti nasyonal de sante. Donk vin fè ke jan moun yo te ka konpare Chili, jan moun yo ap pale de Chili an Ayiti ki petèt piske gen yon vag Ayisyen k ap antre Chili yo, yo pa menm gen anpil nan yo ki m gen yon moun ki travay lakay mwen ki di ke konsi lè yo mete Chili yo mete l vrèman se tankou m te ka konpare l avèk Ann di yo di bon Sendomeng se se peyi kote ke yo vann kabrit epi yo di Chili se kote yo vann m pa konnen yo vann pwason yon fason pou ke moun yo gon yon mit nan tèt yo ki vin fè ke yo pran Chili tankou yon peyi swa yon ti peyi Chili pa yon ti peyi. Chili se yonn nan meyè peyi ki nan Amerik Latin nan a tèm dekonomi, an tèm de devlopman imen, an tèm de de endis, lè w pale tout endis de devlopman yo, Chili se meyè peyi nan Amerik Latin nan aktyèlman la. Men pwoblèm ki genyen avèk vag ayisyen ki vin ap antre, pa bliye ke nou menm. Nou pa nou pa kantite imigran ki pi fò Chili. Men, e se nou menm nan de dènyè ane yo ki ogmante plis. Sètadi ki sa? Sètadi ke an 2016 yo te di te gen 44 te gen 44 mil Ayisyen ki antre Chili pou ane 2016 an. Men ki vin akwat a pli de 144 pousan. Sètadi pou ane 2017 lan vin gen plis ke. san, e, 110 oubyen 115 mil Ayisyen pou sèlman ane 2017 lan ki antre Chili. Vin fè ke kantite, menm si Peruvyen yo aktyèlman la nan Chili reprezante, e, pi gran nonb an tèm de imigran nan peyi Chili, men, Ayisyen yo tèlman rive se dènye tan an fòs, vin fè ke kantite yo vin. ap akwat avèk yon fò pousantaj ki bokou pli elve ke lòt nasyonalite yo. Men Chili, an tèm Ayisyen yo ki lòt bò an, se ke yo, gen anpil nan yo, efektivman ki soti tèt yo. Gen anpil nan yo tou ki te rive petèt paske yo pat, yo pat byen enbi de sitiyasyon an. M konnen, m rankontre de jèn e ki petèt soti nan inivèsite ki te panse ke li t ap fasil pou y al nan inivèsite yon fwa ke yo rive lòt bò a. men yo rankontre yon di, yo rankontre yon sitiyasyon ki nètman diferan pa rapò a sa yo te panse a. Vin fè ke yon jèn ki soti pa egzanp dezyèm ane inivèsitè ki antre Chili, ki petèt te panse ke li ta pral travay, dayè se sa yo di ke wap ka al travay e ke wap ka antre nan inivèsite. Donk, se sa l te panse e ke l antre. Lè l antre kounye a l vin wè ke enposib pou l antre nan inivèsite, inivèsite Chili se kote ki Psha! Men Pchili an pou li menm. Donk se pa gratis non?
Non, se pa gratis.
Sè di ke menm Pchili an pou li menm, li difisil pou ke l antre nan inivèsite. Mwen gen de Chilyen yo menm yo voye pitit yo ale etidye lòt kote paske inivèsite a pa aksesib pou yo. Ya, paske non sèlman inivèsite Chili chè anpil e ke kounye a tou kantite moun k ap antre chak ane li vrèman difisil pou ke ou ta antre nan inivèsite.